Bonjou, bonjou, bonswa a tout moun, kòman nou ye, se pastè pa nou kane si klofa. Maten yo ke nou pral, sa nou vle pale nan bout videyo sa, se konsènan e administrasyon Trump lan, duel ki gen antre administrasyon Trump lan e Ewòp, apre ke e vis prezidan Etazini an, e te vizite Ewòp, kote ke. Li bay yon diskou, apre diskou sa a, nan demen maten, nòmalman tout maten an, donk n ap wè ke medya ewopeyen yo, yo rete sèlman sou sa a, atestan ke Trump deklare lagè ansanm avèk Ewòp. M pral ba nou yon ti ide tou piti de diskou ke premye minis lan te, I mean, vis prezidan an te bay lan e ki, pou ki sa ke yo vini avèk li. Donk, e pozisyon ke Etazini genyen pa rapò avèk ewope, peyi ewopeyen yo. Rapidman, se ke Nou genyen Vance, li menm ki se vis prezidan Etazini an, ki te vizite Ewòp, kote ke li bay yon diskou, li pale de kote ke yo pa dwe pini moun pou sa ke yo ap di, donk an pa rapò avèk, nòmalman li pale, li di ke Ewòp, kòm si ke lè yon moun di yon bagay oubyen ki pa an favè tèl moun, ou pran tèl pati politik, donk yo sanse. penalize w, sitou nan sou zafè rezo sosyal, patati patata. Nou konnen ke administrasyon Trump lan, youn nan pilye ke l genyen se, se libète dekspresyon. Donk pou ale de pou vis prezidan, se ke Ewòp li menm li pa, li vreman diminye pa rapò avèk libète dekspresyon. Sa vle di ke gen moun ke yo arive pini pou sa ke yo ap di. Nòmalman nan sans sa a.

nan zòn sa yo, nan Mwayen Oryan, e sitou nan zòn Ewòp lan, ke Ameriken gen plizyè baz militè. Donk yo panse ke le fèt ke Trump di fò Ewopeyen yo peye pou sekirite yo, donk sa vle di ke Ameriken pa ka peye sekirite pou Ewòp. Donk tout bagay sa yo vin fon yon sèl lan, e nòmalman yo vin wè Ewopeyen yo sanse ke konprann ke Trump deklare lagè. ansanm avèk yo. E pi devan ke nou pral pale, m pa konn si n gen, nou pa fè video a long, men nou pral moutre w ke nòmalman kotasyon profetik sa kapab genyen ou byen lyezon profetik sa kapab genyen pa rapò avèk duel sa ki pete antre Etazini avèk Ewòp. Nòmalman jan ke premye minis la pale tou ou konnen ke nòmalman sou zafè bay moun lesbyèn yo moun ou pran donk nou konnen pozisyon administrasyon Trump lan genyen e Ewòp nou konnen se Ewòp vrèman ta pwomote jan de bagay sa yo sitou avèk administrasyon demokrat ki te an plas lan donk sa vle di ke nou konprann pozisyon Trump pa rapò avèk vin pran Ewòp e kote ke nòmalman Etazini sou ansyen administrasyon yo te t ap ankouraje Ewòp, ou konprann, doun part, nou kapab di sa, ou konprann, pou fè jan de bagay sa yo. So, sa vle di nan sans sa a Etazini vle, avèk administrasyon Trump lan, li vle kanpe sou bagay sa yo. Donk, sa vle di ke kounye a, yo vle mete Ewòp pou kont li nan sans sa a. Men, men nou konnen ke gè antre Larisi avèk Likrèn, nou konnen kòman bagay sa yo ye. E Trump bezwen met lapè, li bezwen kanpe gè lan. E nou konnen youn nan bagay ke la Russie te met devan, se pa rapò avèk baz militè ameriken ki tou prè l lan, sitou an Polòy, o Rwanda Mizoran e lòt peyi ki anvwazine nòmalman la Russie. Donk e la Russie di... E se sa Melaois te met devan. Dayè, li di ke nòmalman li pa vle ke baz militè sa yo pwòch li nan yon sans. E se sa fè ke li te deside anvayi Likrèn e li pa te vle Ikrèn fè pati de Linyon Ewopeyèn. Mentnan, alò, otan, byenantandi. So, nou konprann jan bagay yo prale la, e medya ewopeyen yo ap pale, ou konprann, de bagay sa a, so, e donk, nòmalman, Macron genyen la pou l rankontre avèk lidè ewopeyen yo pou yo konnen, pou yo pale sou diskou sa a, e vis prezidan ameriken an te bay lan. Lè yo poze Donald Trump kesyon sou zafè sa a, Donald Trump di wi, son. Son bèl diskou Wa Nazon lan. Paske ou konnen vis prezidan lap promote ke sa Trump kwè yo. Donk Trump di son bèl diskou. Donk sa vle di ke le fèt ke Trump apiye sa Vance di yo. Donk sa nan sans sa ke yo vin wè nòmalman ameriken sanse sanse kontre Ewòp ou di mwens kanpe nan sans kontrè pa rapò avèk e sa ke lewòp li menm li kwè. Men mentnan, alò se yon sitiyasyon, medam e mesye, nou pa dwe pre a la lejè non, li pa ale a la lejè ditou, e m pral di nou pou ki sa, paske nòmalman, lyezon pwofetik sa gen ladann, pou moun kap, ki nòmalman, ki entèrese avèk pwofesi, ki gen nan bib lan, paske pwofesi ki gen nan bib lan se yon seri de evènman mondyal ki gen pou akonpli, lè nou li nòmalman Danyèl chapitre 2, lè nou li Danyèl chapitre 7 nou wè ti kòn nan e lè nou li medam e mesye Apokalip chapitre 13, Apokalip chapitre 16, 17 donk nou wè ke gouvènman antikris ki gen pou vini. E nòmalman peyi ke ki pral eberje antikris e nou konnen ke ebyen gen peyi sa yo ki pral vrèman gen patenarya ansanm avèk li yo, lyezon ansanm avèk li, ebyen se peyi sa yo menm ki pral detwi peyi sa ki pral sa ke labib rele ke babilòn konprann mistwi babilòn donk se yo menm ki pral arive detwi menm peyi sa ankò ki pral genyen pou fè lyezon ansanm avèk yo. Men mentnan gen anpil moun ki pale de Ameriken kòm etan de Babilòn, jiska prezan etan ke yon moun ki kap ansenye pwofesi, ki enterese nan pwofesi, jiska prezan nou pa di san pou san ke Etazini se Babilòn, men pou le moman ke pozisyon Etazini genyen nan mond lan, ou prann aksyon ke etazini ap pran donk antouka sou Donald Trump ba yo vreman vle montre nou di diminye donk sa vle di ke sa montre nou ke nou pa fin kwe vreman vre e menm loske ameriken ta rive babilon donk nou ka konprann poukisa men mentnan an an e e Rezon an se ke, prenons le cas ke, alò m pa di sa, prenons le cas ke Ameriken ta Babilòn, donk nou wè ke fason ke l ap retire kò l sou zafè se yon fòm dizolasyon, paske pa bliye ke World Order a medam e mesye, kon le vè ou non, avan ke Donald Trump te vin prezidan nou konnen ke se Ameriken ki te an tèt li. Men mentnan, le fèt ke Donald Trump ap eseye retire Ameriken, nan sans sa e pou l izole donk izolman sa pa li pa senp ditou paske nòmalman li kapab vin kreye yon lòt gwoup dalyans e nou ta e nou pa ta swete ke gwoup dalyans sa ta fè pati de gouvèneman antekris lan ke labib pale an men mètnan alò pou moun k ap di an m pa di se sa e se yo menm ki gouvèneman antekris lan alò se entèpretasyon ke nan pa eseye e konprann sitiyasyon sa yo, pa egzanp konnen ke Donald Trump ki di ke Gaza sa son lòt sijè ankò ke nou va gen tan pou nou pran ansanm avèk ou nòmalman, sa vle di ke medam mesye ba yo vrèman sitiyasyon vrèman difisil, donk son bagay ke pou nou swiv de prè e de lwen duel sa ki pete antre Etazini avèk Lewòp, paske nou konnen ke Etazini son gwo. se yon gwo poto ke li ye pou peyi ewopeyen yo, e peyi ewopeyen yo tou se yon gwo pilye ke li ye pou Etazini. Donk se yon sitiyasyon ke nou dwe swiv de prè e de lwen, e sitou sou le pwen pwofetik, pou nou kapab konprann kòman ke pwofesi ki jiska prezan ki kòm yon mistè pou nou menm, nou pa ka fin kwè, fin konprann yo, entèprete yo a san pou san, Petèt jan de evènman sa yo kapab fè nou konprann ke o fur et à mesure jan de mistè sa yo ki gen, pwofetik sa yo ki genyen an, nèspa, e nòmalman ki fè pati de yon seri de pwofesi ki gen pou akonpli dans le futur. Donk m swete ke ti bout videyo sa a te fè w plezi. Se te pastè pa w Cannes Siklofa. A byento pou yon lòt emisyon alò pou yon lòt videyo menm jan sou Cam TV. Mèsi, a la pwochèn.